Hello guys sa kap fèt nou konnen non pam se William Pierre epi non atis mwen se William TV 509 li ye la nou kanpe sou top plezi tounaj nou konn sa li ye nap travay di pou nou nou konn fanatik yo renmen sa nap fè a e m konnen m renmen nou tou epi nap kontinye travay mezanmi edem pataje videyo yo kòmante fè like epi nap reponn nan ti tan. Hi, sa kap fèt, nou konn janl ye deja, non pam se Black GM fresh, m gen yon bon nouvèl pou nou, map travay ansanm ak gwoup la la, abòne, pataje, like, non an chanèl la se Roslen Volcy, pa bliye fè tout sak enpòtan, nou renmen w on love. Loudine se youn nan aktris Roselen Volcy yo, map travay pou m voye chanèl la moute, ede nou pataje, kòmante, like. Ye, nou konn sal ye deja, François Junior, DFJ. Ou konprann? Rosselin Volcy Chanel li a tanpri souple nou pa bliye chak feyton nou lage ede nou patajel kòmantel epi kite non tou pou pa gen pwoblèm non di kiyès ou ye lan ki zòn ou ye lan ki peyi ou ye lan ki depatman ou ye epi nap site non baw. Hello guys non pam mwen se Gaëssa tout tan fanatik yo ou konnen m renmen nou nou renmen m tou epi ankouraje chanel la non chanel la se Rosselin Volcy epi al vizite. William Pierre TV 509 ba ou. Bonswa fanatik nou, non pam se Jenny, silvouplè map mande nou abòne, pataje e like. Veye fanatik yo, yon gran salitasyon avèk nou. Depi nou tande vwa sa a, nou konn kiyès li ye deja. Se maestro pa nou, Rocelin Volcy. Travay Wid e Lejou pou nou an. Nou konn bagay yo deja. Pa bliye al abòne ansanm avèk chanèl la. Pataje, like, konsa pou nou kapab gen pi bon rezilta ke nou konnen gen nan feyton ayisyen yo. Alò, m swete nou kenbe la ansanm avèk staff la, tout moun nou sot gade la, ki sot ansanm avèk nou la yo. Donk nou wè se de moun ki trè janti, ki konnen kòman yo kapab abòde nou fanatik yo. Donk yon gran respè pou nou e pwochèn fwa sou chanèl la. Nap lage bèl bagay videyo konsa pou nou kapab ankouraje tout fanatik nou kap swiv nou donk pou nou fè kè yo kontan anpil respè pou nou baww.

Bon razè kap kraze nou la kisa nap fè la menm pase m pèdi travay nou imajine w m pèdi travay mwen ou menm ou pap travay men kisa pou m fè la non pase ke e nou te gen mwayen nan men nou kon nou son bèl fanm fòm chanje rad pou ou fòm se si fòm se la fòm se lòt bò men kisa pou m fè ban mwen ide. Micro plat. Ou pa di yon bagay. Ou konnen ma ou renmen ou anpil. Ou konnen m pap pèdi w pou anyen. Èske wè m regrèt anyen pou ou? Non. Gade. Fò m voye w klin, fò m voye w frèch. Konsèy ti mawozo deyò a, m gen yon plan pou yo. Se vre. Depi yo wè fanm, yo wè bèl fanm, yo fou. Yo bliye tèt yo, yo gade, yo te mèt te gen nenpòt sa, yo te gen lajan, yo te gen nan bous yo, yo prè pou yo bay li depi se bèl fanm. Se vre. E pa mande Bondye ou gen bèl dachè, ou gen bèl dachè. Nou pa gen bagay non cheri. Gen bagay, gen bagay, nou pa moutre yo. N ap moutre yo. Bon, m sou gen sa m pral fè. M pral kache, m ap met ou deyò, w ap kanpe. Wap pran pòz se pèdi kòmsi w pèdi ou pa konprann epi mawozo kap pase nenpòt mawozo wè kap pase gen yon baz lòt bò a la gon ti mawozo ladan ki rele gaye gen yon ki rele piti gade nèg sa yo men gen yon tou ki rele vòlsi e li t mèt baz la misye move misye son nèg move atansyon atansyon m ka tire katouch tou ou konnen m pap pèdi w bwè. Men kisa m pral fè, m pral mete w an pwopòz, ou pèdi w ap mande enfòmasyon. E yo menm menm sa yo renmen, depi yo wè w moun, yo fou, yo pral mache, yo pral dèyè w, yo pral vin di w, yo pral mennen w kote w al w ap di wi. W ap pale avè yo, epi nan konvèsasyon w ap fè konprann de seri bagay w ap pale avè yo. Ki fanm ou ye cheri a? Mete may menm, m konnen w, m konn kiyès ou ye. Mwen bon sou yo. M konn kiyès ou ye. Wè byè m ap bwè la depi m maten, paske m pa renmen tou, m pa renmen desann. Ou konnen chak mwa fò m chanje, fò m chanje bagay. Ou konprann? Ou gen bra dwe sere. Li menm fin kase ti bè sa. Bon kou. Bon kou paske ou konnen alkòl la son nanm li ye. Bon kou. Nap kite rès la nou pap rete non. Paske kounye la fè ta. Paske nèg yo yo pap tèlman rete nan baz la. Paske se sou baz la menm la m gen espwa. Fòn rantre a kob. Jodi a la. Nan men cheri.

Kote klèren ou vin avèl la menm pou nèg koule la.
Ah monchè klèren men e pa tout lè ou ka bwè klèren non men li gon lè fòw metew sou moun tou pase klèren an fèw pèdi tèt men. Ah si ou pèdi tèt sa pa anyen monchè bon se nou k pou bwèl.
Ah vle di ou sipoze debarase boutèy lan epi barase tèt ou. Barase tèt ou menn.
Depi ou chita la menn ou pap jwenn kote yon fanm pase menn. Ki peyi modi sa menn sa ou panse. Yo menn, kote wap pale afè de fanm nan menn, bon, fanm ou pa janm pran nan zen menn, otre jou yon fanm mandem yon minit, m bal minit la frèm, fanm nan fin pran telefòn nan wi. Hein, li sove avèl? Li ta pranl, janl fè a, genlè se sove li ta vle sove, la pou la, li pran frape tout tout pòch li, or yon bous te gen nan menl, bous la tonbe, ou konprann, epi m di cheri banm pran pou ou, banm fè apèl la pou ou pito, adye m fin pran nan zen, m gen pou m pran wi.

Monchè, son sèl esperyans m wè m te fè lote jou, pandan map pase konsa sou yon ti plas konsa tou malman konsa m pat menm sou bagay men m prese map pase epi m bip m rankontre yon fanm ki rele mwen li k rele m ankò souple premye jou depi m konnen m nan chili sa fèt menm.

Humm epi pou kòb menm pale avèm frè e bil li mete papa e bil wi frè epi l grangou l pa nan travay ou konnen tout sa e sa yo pa nan travay ou wè sa w ka fè pou yo si yo pa di w granmoun nan yo mouri bon non son sèl pwoblèm mwen.

Ou konnen se pou la premye fwa m rankontre yon moun sou latè konsa, ou konnen kè m bat fò anpil. Waw! Èske sa pap deranje w ka fè kèlke minit pou m kapab esplike w kisa m gen nan kè m pou ou, kòm pou la premye fwa m rankontre yon moun konsa?

Pou janm wè w ye la m pa santi se yon moun ki ka gen pwoblèm ou ye non. Non m ka gen paske m son moun. Wi m konprann sa besti pou nou de bebe. Pwoblèm mwen gen an papa m mouri ayiti la m bezwen m bezwen w ti kòb pou m voye m pa gen w tou. M pa vle w pran sa mal pou w panse se pwofite m vin pwofite w se paske m pa renmen w non. M jis gen pwoblèm nan pandansetan w adrese m nan m jis di w sa.

Bon ti mawozo la nèg rele Gaye e li rele piti gade nèg sa yo men goto rele volcy e li t mèt baz la misye move misye son nèg move atansyon atansyon m ka tire katouch tou. Men bon ok pa gen pwoblèm banm di w men eske paske w konnen bagay yo kòman yo ye e mwen menm lajan se mwen k fè l ou konprann sa m di se mwen k ta rèn fè lajan Menm lè ke m te fè w, m te ba w yon kòb, se blofe w blofe m, men konsyans ou a repwoche w. Èske Èske ou ka jere m depre apre tout pwoblèm yo fin rezoud, w ap ban m kontak ou, w ap ban m nimewo telefòn ou, w ap ban m adrès ou? Serye, serye? Ebyen m kwè nan ou wi. Ban m adrès ou mwen.

Ah ok, m vre sonnen tou. M vre sonnen papa. Mesye, mesye, fanm nan bèl, fanm nan byen kanpe mesye, fanm nan sa mesye. Lè m gen gwòg sou tèt mwen mesye m ap.
Li pa janm rele w. Li pa janm rele w pou l di w kisa k tonbe ak akzant mwen yo. Ou menm w kanpe w ap tann li. E w gen pwoblèm. Ou gen pwoblèm nan wi. Meni wi, men ki valè tan m gen depi m kanpe la wi. Meni wi. Meni m gen plis pase inèdtan m kanpe la wi. M ap gade telefòn m. M pa ka wè si l anwo, si l anba. Li pa janm rele m non.

Map vini cheri tout bon swiv. Nou bon di wi. M te dou sa cheri m tou depi nèg sa yo depi yo wè bèl fanm yo fou. Yo fou. Poukisa gade gade m pa sot.

Yo, monchè, m konprann ou. Men, senkant mil dola a bon. Li bon. Li bon. Sa se maksimòm ke m ka fè. Oke. Ou konn jan bagay yo ye. Antouka, e, de tout fason, wi, wi, m tande ou. M konprann e m tande. Men, li bon. Senkant mil dola a bon. Si w vle n ap fè biznis lan ok. Pa gen lechwa men e m dakò.
Bonswa jènòm. Bonswa matmwazèl.
Yo, yo, ret sou lin an e n ap pale talè. Ban m kèlke segond. Bonswa matmwazèl, kòman w ye? Mwen an fòm e ou menm, kòman w ye? Mwen trè byen gras a Dye. E m ka ede w? Wi ou ka ede m. Ebyen fè ti chita non. Ok. Ok. Kòman m ka ede w? Yon pwoblèm la ki vrèman domine m anpil.
Yon pwoblèm? Ki pwoblèm ou genyen? Papa m mouri Ayiti, m bezwen ti kòb pou m voye ba li koz ou konnen m pap travay si yon moun ta pral tcheke la m jis wè la m jis adrese l. Se ki kote w abite? M abite nan Se Le Navire.
Oh bon. Petèt sa ka rive kòm se yon moun pou mwen m rankontre kòm la premye fwa m pa konnen donk.

Wi komanse banm lajan rapid. Men nou pral lakay mwen? Wi pale cho pale vit. Ah nou pa gen problem cheri. Si e pou kob pa gen problem kob. Konbyen kob ou bezwen? Mwen ta banm 5000 doll men li pap bon fèt pou mwen. Sa pral depan de sa w genyen an.
Tande sa.

Ou pa wèl sou plas la menn ui. Menn yon bagay wèl fè a la m palel anvan lale wi m palel wi banm eseye banm eseye li pa rele banm eseye rele rele l mwen. Menil voye apèl la tounen m relel ankò.